Mwen menm non pa m se Mariette Salomon Mwen se madan Vladimir epi m kapab di kòman lanmò Vladimir se lendi l ap mennen Taïsha lekòl ki premye pitit fi li. Pitit nou, pitit toutou. Pitit nou.
Ok, pandan l mennen Taïsha lekòl nan maten, epi kòm dabitid li toujou al fè spò. Pandan li al fè spò, lè li vini, li benyen, li manje epi. Li di m konsa ke l pral achte yon je deyò a, yon Gatorade, li di m l al achte, men tou pwen blan an, li genlè pa t jwenn li epi li mete tèt li anba, epi l al achte l anba pon Dikini an. Li te a pye ou nan machin?
A pye l te ye.
Epi se konsa tou Vladimir ale, l pa retounen. Epi sepandan m tande tire. Nan lari an san rete epi se konsa tou m di kèt kot bladim ye apa l pa janm retounen m ap tann bladim l pa janm tounen lè m tande katouch demare m di jezi banm m al gad kot bladim ye kòm dabitid li pa yon moun ki konn renmen chita lakay li men l gen yon seri zanmi l ki pa dèyè lakay li. Epi men avèk yo li toujou ye. Men mwen mete nan tèt mwen se pa dèyè li m panse l pa nan lari an. Epi se konsa tou lè m tande ti Ram di bon m al gad kou Vladimir ye se konsa gen yon eleman ki rete nan lakou lakay mwen epi ki vini li mete de men nan tèt epi l rele. Pandan l rele, li di Marietta, li di Mariette, Vladimir mouri wi. M di ki Vladimir? Li di m Vladimir mouri wi. M di ki Vladimir? An menm tan epi mwen kouri, lè mwen kouri epi m pran yon lòt moun ansanm avèk mwen ban m lebra epi m kouri. Lè mwen kouri epi mwen jwenn Vladimir kouche fas ba devan yon rigòl epi. Pandan li kouche fas ba nan rigòl lan epi mwen vire li epi mwen souvni tèt li pou mwen gade si ke Vladimir mouri vre e lè mwen gade m mete mete tèt mwen sou li epi se konsa mwen pa gen vi ankò pou Vladimir se konsa mwen la mò Vladimir pase.
Ki sa ki sa temwen yo eksplike ou moun ki te la yo? Koman koman la polis fè tirel? Se la polis ki tirel? Wi se sa pèp lan di. Se pandan ke lè mwen vire li epi an menm tan m vire li epi katouch demare mwen menm ki te bò kote la m ekatel mwen kouri m ale m ale yon lòt kote. Pandan mwen kouri m ale yon lòt kote se konsa tou pèp Tout pèp la mete men nan tèt yo di mesye Gazimir son inosan li ye gad kòman lavi ti gason an pase men sepandan enfòmasyon yo ban mwen yo fèm konnen ke sepandan Vladimir ap travèse lari an epi se konsa yo brake sou li pandan yap tire epi pèp la menm kouri. Pandan pèp la kouri li menm ki konnen l pa nan afè moun se vini l ap vini epi se konsa tou yo brake sou Vladimir epi li met ajnou devan mesye an daprè mwen se sa yo di m pa trè konnen la.
Polisye se moun an inifòm yo te wè oubyen?
Wi avèk inifòm yo te wè. Epi se konsa tou, lè Vladimir met ajnou, li leve 2 men l anlè, se sa pèp lan di mwen, li leve men l anlè, li di ke l pa nan anyen. Vrèman vre, l pa t nan anyen vrèman. Se, li di chèf la se pitit mwen, m pral chèche lekòl. Paske li te anviwon midi yo. Se le moman ke li ta pral dèyè pitit la lekòl vrèman. Se konsa tou m rete m pa janm wè Vladimir retounen, yo fizye Vladimir. Men lè m gade m wè de zorèy li epi li pran bal la.
Ki bò l pran bal la? La yo.
Ok, bò zorèy li? Wi.
Ok, donk jodi an la ou menm w ap mande kisa?
Sa vle di tou m kapab di nou, m ka pale nou de Vladimir, se yon moun mwen avèk li depi dizan. Nou nan kay depi dizan, sa vle di kote nou ye a, se pa kay nou li ye vrèman, men depi m timoun ke mèt kay la te adopte mwen kòm pitit li. Yo vin pati sa vle di mwen k vin rete nan kay la epi mwen la map viv. Men yo di nou li tap viv chili wi li t ale li t ale chili akoz li premyèman li tap fè trafik moto premyèman li tap fè trafik moto epi tou. Lap esplike manmanl kòman lari an ye kounya la manman fè entèvansyon li lagel chili pandan lale chili li te fè 1 an 6 mwa epi pandan li dèyè a epil pa santil byen santil pat santil byen an se sentil ki tap fèl mal epi li dim li pat kapab kanpe li pat kapab bese poul fè afè li. Sa vle di yon moun ki nan yon kay pou kont li, k pa gen pèsonn avèk li, nenpòt bagay ka rive l. Epi se konsa tou, manman toujou pa janm rete yon jou pou l pa rele l. Li pral dòmi l rele l, li leve l rele l, a midi l rele l, kèlkeswa lè lan li rele l pou l konn ki jan l ye. Kounye a la lè l ap esplike manman an ki jan l ye, li di, kounye a manman an di l al lopital, lè l ale lopital, Li di li yo fè l radyografi, yo pase l nan aparèy tou sa epi li pa janm jwenn solisyon. Epi de tout fason, manman di konsa, si ke ou lòt bò a ou pa gen pèsòn, m pa ta vle anyen mal rive w non Vladimi. De tout fason, ki sa w ap fè? W ap antre Ayiti mwen. Manman di w ap antre Ayiti epi mwen menm m ap jere w selon mwen menm. Epi se konsa tou pandan manman ansanm avèk. Li la pale konsa, epi li di Vladimir de tout fason lap voye kòb tikè a pou li pou l antre Ayiti. Excuse. Lap antre Ayiti, epi lè li vini, li vini depi an mwa mas. Li vini an mwa mas, epi papa tap regle yon bagay pati pou li pou l te travèse Bahamas. Se tann lap tann papa epi pati l 20 an mwa la li ta pral pati la papa ta pral fèl vin jwenn li 20 mwa septanm nan la li ta prale epi tou se konsa lavi Vladimir pase.
Li ta prale papa l etazini? Wi. Manman l tou?
Manman l? Papa Bahamas, manman Etazini li menm. Ok, e li ta pral ki kote li menm? Li ta prale Bahamas pou lal jwenn papa a. Paske li te voye dokiman li bay papa a, paspò li, li voye yo ba papa a. Jodi 20 septanm, sa vle di demen? Wi. Ou gen yon pitit yon sèl pitit avèl? M gen yon pitit avèk li men li te pran mwen avèk yon lòt timoun ki gen a 3 zan l te pran m aktyèlman la timoun nan gen 13 zan lòt ti gason m nan. Ok depi sak pase a la ou jwenn vizit kiyès de pwòch men pa gen otorite? Mwen jwenn vizit mwen jwenn anpil vizit mwen jwenn anpil vizit. Wap pale de otorite non?
Wi. Wi. Ok.
Sa yo pwomèt ou? Bon, yo pwomèt mwen, yo di ke Vladimir son moun ki pa ta sipoze tonbe konsa, paske Vladimir se pou moun ki nan anyen moun. Vladimir son moun, li pa janm, afè moun pa janm enterese li. Si ke li ta, ou wè li ta vle fè, ou ta vle fè yon diskisyon ansanm avèk li, li prefere meprize ou epi li sòti.
Ok. Anmweyy Pierre Honnête Bon e misye Macky Caraïbes yo Kounya poko gen dat antèman non Non Sa vle di ke Lè ke li mouri an Epi kisak te vrèman dwòl pou mwen Epi lè Vladimir mouri an Lè yo tire an Epi Tout pèp la ekate Epi Vladimir li menm yo pranl yo metel Antrave nan mitan lari a Se kòmsi son moun ki pa gen fanmi Epi lè pèp la wè sa, epi yo pran yon bay yo mete Vladimir, epi yap mande jistis. Pèp la anpil moun yo mete l anlè epi yap mande jistis pandan ke pèp la ap rele anmwe wi l te gentan mouri. Kounye a yo ta pral devan Omega ansanm avèk li pou sak pase a. Kounye a lè yo rive bò eta sivil la epi yo bay gaz. Sa vle di tout moun ki te ki te an chaj, ki te kanpe ansanm avèk la, tout ekate li epi yo lage li atè nan lari an. Kounye a kò an, yo di, yo te esplike nou se nan Christophe Chanel li ye nan Petit Paradis, Epi kotel ye a mpa renmen kotel ye a mta renmen pou yo retire li pou yo mete li non lòt mòg pou mwen paske Vladimir se pa yon nenpòt moun li ye fason Vladimir mouri a la frèm se egzajere. Dakò.
Anben mèsi anpil nap tann kòm otorite yo anonse gen yon ankèt ki louvri nap tann pou ke yo kapab fè limyè sou ensidan sa.
Eske gen posiblite Mesye Latika Caribe pèmèt ke nou nap kanpe la ou byen eske nap.

Ouvè micro li. Wi, sa w anvi di ou menm? Ou se matant Fede, pa vre? Mwen se matant Vladimir. Vladimir Fede m pa matant li senpleman, mwen se manman adoptif li. Manman l voye l ban mwen isi pou l te vin lekòl nan menm. Kounye a la, Vladimir tèlman bon, maten an m vin di radyo Karayib mwen konnen k ap fè yon bon travay nan peyi a, mwen vin mande. Jistis pou pitit gason m nan. Yon timoun ki pa janm leve tèt gade m. Demwazèl sa avè m, mwen konn kale l, se sè li. Men Vladimir poko janm pran kou nan men m. Vladimir konnen lè maten pou l mete dlo nan kay la, apre sa pou l benyen pou l al lekòl. Vladimir konnen lè l sot lekòl, pou l di matant se fritay mwen konn fè pou m ede yo elve yo. Li di matant ban m manyòk la, l graje l. Djòb li se te graje manyak la, fè pikliz. Vladimi pam nan, pitit manman m nan, nou menm rat fede, nou poko janm antre nan ni nan prizon, ni nan menm nan lopital, nou menm rat fede pa janm gen yon papye. Gade Jiz, m tanpri pitit gason m nan, nou menm rat fede, nou mèt al fè envestigasyon pou wè si rat fede pa konn bagay. Pou pitit gason m lan mouri ajenou. Avèk yon grenn balòn dan zòrèy li. Manman m ap mouri kounye a, paske manman m poko konn tande bagay sa nan raf li. Se premye raf nou k mouri pa bal. Se premye fwa m konn ann nan radyo. Se premye fwa m konn ann nan mòg a 48 an. Fòbi m poko konn bagay sa yo. M mande pou alatèt peyi a, moun ki responsab pou bay jijman. M mande jijman pou pitit gason m nan, paske nou santi nou pa ka moun ki gen jèn gason k ap leve yo, k ap. Peye lekòl pitit yo, yo konn kòman sa fè mal, m santi se yon doulè li ye, m santi se yon tranche li ye pou chak manman pitit ki gen pitit yo k ap tonbe nan kondisyon sa, nou mande nou pa kapab ankò, annou kiyès ki fè l, se lapolis ki fè l, nou pa kapab ankò, nou mande jistis, nou mande jistis, nou mande pou sekirite nan peyi a. Aprè sa pou yo fè sa y ap fè avèk fanmi Fede a, paske fanmi Fede a se yon jèn gason se li ki te dòlote tout paran, manman m di lè l vin isi kiyès k ap mennen l lopital, kounye a men manman m tande

Nap fini Pierre Renel selman pou nou di de 3 moun kap fete jodi an. Jodi an se fete ansyen depute. Ou ka soti avèl pou mwen. Se fete ansyen depute Wilner Content ki se fete radio Negritude ki se se pa jodi, li dim jodi. E demen? E demen menm lè avèk Dessalines? Pase mou soye mwen dekri sa. Hmm, ok. E pi, premye anivèsè, 29èm promosyon PNH lan, euh, se jodi an. Donk, euh, un an depi ap sèvi peyi an, men sa pa anpeche leta dwe yo 7 mwa li pa peye. Yo gen Vital Loniez kap fete, met euh, Myrtha Louis Saint, avokat baro Port-au-Prince kap fete jodi an, Mascari Gilbert, sa se Florville, mba gen tan wè tout nou an, Claudie Durin ap fete, Diana Valentin se nyès mwen kap fete depi la Suisse. Darly Bergiste kap fete Daniel.